Shalom frère Se frère Emmanuel ki retounen ankò Pou yon lòt refleksyon Answit m eskize m devan nou paske m te pwomèt nou m tap al fè vodou men Dan la reyalite M wè gon non ke m potko fè M potko di tou Men non sa Dan listwa de limanite son non k ban anpil pwoblèm Ya tèlman de jan Kisa dèyè a se non? Pafwa lè w vin esplike ki non non sa ye, e ou k vin soti tankou moun ki nan dyab. Pou yo, yo menm yo nan lavi. Or, nou tout, tout sa n ap obeyi, tout sa nou vle pou n adore fòk nou kesyone kote l soti. Pa janm met nan tèt ou ap adore yon èt ou non èt pou pa chache konn kote l soti. Dabò, nou pral li de seri, nou pral lon tèm, pase fòk nou li tèm nou yo. E chak lè n ap fè yon videyo, n ap lon tèm. N ap chache yon vèsè biblik, nou ap li. Sa vle di li vèsè biblik la menm nou rele tèm oubyen yon vèsè de Sent Ekriti. Ki sa l di nan Women 8 vèsè 5? Pran bib ou, li Women 8 vèsè 5 la pou nou eseye konprann. Li di ke, Se, an efè, se, an efè. Ki viv selon lachè, safeksyonn dè choz de lachè, se ki viv selon lespri, safeksyonn dè choz de lespri. Sela ve di ke si vouzèt en nonm ki ène chanèl, e wap viv selon lachè, lè tèm spirityèl yo bay sa pap enterese w. Men si vouzèt spirityèl, en nonm ki ète a la rechèch de laverite, ki bezwen konnen Pase yo ba w yon bib kenbe nan men w, ou sot nan esklavaj, ou se pitit pitit pitit pitit moun ki sot nan esklavaj, sa pa gen lontan e 200 zan n gen depi n endepandans, depi nou endepandan. Nou nou nou nou ba yo ba w yon bib kenbe nan men w pou w se yon relijye yo pa anprann anyen. Epi yo vini ak kèlke divinite pou ou. Ebyen, ou menm ou dwe pou poze kesyon. Pa janm aksepte sa yo pote ba ou, depi ou konn sa yo pote ba ou a epi ou poze kesyon sou li, ou jwenn laverite sou li, epi ou mache. Pa annik rete ou mache tèt atè. Yo di a non nou pral travay la se yon non fis d'Amalèk, yon pitit Amalekit ke yo rele Jezi. Alò yo rele l Jesus an anglè, wap toujou wè zous la soti ladan l, yo rele l Jesus an fransè, Yesus an espanyòl. Men wap toujou wè tèminezon zous la. Alò, se ki kote l soti? Dabò ki kote l soti, kòman l fè fèt? Pou nou jwenn kot timoun sa yo, timoun sa fèt, fòk nou antre nan Jenèz. Pase m ap di ou ke ni Isaya li menm, oubyen Emanyèl, il vivait en esprit d'abord, il vivait en esprit, epi answit il est descendu dans la chair, il est né parmi les hommes. Se tou kòm espri sa yo tou. Lè w pran Zeus, Zeus se tèt en gran, titan,

Se sa ki Edom nan. Donk, timoun sa k soti yo rele Zeus la, les petits et petits-fils d'Isaïe, Zeus te vini ekstrèmeman pwisan. Vin ekstrèmeman pwisan. E se li menm tou pèp ansyen yo te koumanse adore. E Amalèk vin pran l, ki vin fòme sa yo rele la jenerasyon de Kitim yo, e Kitim yo ki vin tounen de Grèk. Se yo menm ki vin pran timoun sa. Yo vin ap adore l, yo vin kòmsi yo vin fè l tounen yon espès de divinite. Yo rele l Zeus. Oubyen Zeus, Zeus. Joen ap pwononse l la, w ap li l nan, w ap li l nan Jenèz 36 vèsè 5 lan, Zeus. Yo di, Oholiba, qui est sa mère, enfanta Zeus. Sa vle di l anfante Zeus. Jeus. Se kòmsa sa pwonons. Ou ka li l nan Jenèz 36, vèsè 5. Jenèz 36, vèsè 5. E se fis Izayi. Izayi ki è Edòm selon Jenèz 36, vèsè premye. Izayi è Edòm, sa vle di lè blan. Se sa k Izayi a. Alò pou nou kapab konprann, de menm sèt jenerasyon Izayi, Izayi gon lòt ti fis li te fè yo rele Amalèk. Papa tout nan tan an map di ala Amalekit, Amalekit, Amalekit. Men nou pa janm konn sak Amalèk la. E Pè Kreyatè a di, il y aura guerre d'Amalek de jenerasyon an jenerasyon. Sa vle di, nou gen pou nap batay avèk Amalèk de jenerasyon an jenerasyon. Nou pap janm sispann batay avèk Amalèk. Jodi a nou nan gè avèk Amalèk. E se Amalèk ki fòme sa nou te kapab rele tout relijyon sa w wè k nan mond lan. Ki son dè Amalekit? Lè Amalekit se son dè Women.

ki anfanta a Elifaz Amalèk, ki vin anfante Amalèk. Ebyen, se menm pèp sa a ke yo rele Grèk yo, ki vin devni Grèk jodi a, ki alepòk lèzanfan de Kitim, ki te Chitim oubyen Kitim, jan yo pwononse l la, ki te vin desann a Jerizalèm ki te anvayi l. Nou pral li yon ti pe. Un petit peu l'histoire de ce peuple. Alò n pap li tout istwa yo, men n ap li yon ti kras nan istwa pou n konnen kisa ki vin pèp sa a. Ki vin gen divinite sa yo te rele Zeus la, ki jodi a vin antre nan legliz, nan legliz sa yo la pou fè moun ap pede adore. Yo di w Alexandre fils de Philippe sòti nan peyi Kitim. Bat wa Mèd yo avèk Pès yo. Alexandre sòti nan peyi Kitim, li bat ni wa Mèd yo ni ma Pès yo. Sa vle di li bat Babylone. Li bat Babilòn. Aleksann regna douz an. Lè Aleksann vin mouri, li te gen kat jenewo, lè kat jenewo vin pran pouvwa a. Le non de se kat jenewo, je kwa ke se Ptoleme, Kasan, Lizimak e Selekous. Men se Ptoleme ki te okipe pati sa a. E Ptoleme vin anvayi Jerizalèm. Sa vle di, lè peti fi de Ptolemee, sa vle di, de sèt jenerasyon, vin gen yon, yon, yon enpi k vin soti nan mitan yo, yo rele Antiochus Epiphanes. Ou konn tande nèg katolik vin ap di w, Wa Antiochus, Sent Antiochus Epiphanes. Se yon nèg ki tèlman fè Juif yo pa te mize, sa vle di lè Bena Kongo, nous autres aujourd'hui, nèg sa a wè legliz katolik vin òdone l kòm sen. Antiochus Epiphanes. Se nèg sa yo ki vin antre a Jérusalem. ki vin wa an 137 je kwa, li vin wa, li vin antre a Jerizalèm, li anvayi Jerizalèm. Depi lè sa a, li kolonize Jerizalèm. Bagay sa a pou pèp jwif la te vin devni yon doulè. Yon doulè. Nou kapab li sa nan 1 Makabe premye, vèsè 1. Li di, An se jou la, siji d'Izrayèl yn jenerasyon de voryen, ki sedwizi bokou de pèsòn an dizan, Alon, fezon alyans avèk lè nasyon. Car depi ke nou sòm separe de l, byen dè mo nou son ta rive. E jiska prezan ou wè se menm bagay la k toujou ap pwodui. Yon bann voryen ki se twou a Jerizalèm di an n a fè alyans avè yo. Epi lè moun sa yo vin antre lakay nou, vin okipe nou, ebyen kisa yo vin fè? Yo ravaje tanp lan.

Li pa vle yo regle vi yo selon lwa papa te ba yo, lwa yo te jwenn Abraram te genyen, Izarak. Grèk yo di, Koupe m sa sèk. Pa gen bagay konsa. Pa gen lwa. Pou yo, y ap fòse Juif yo pou yo anfrend lwa. Yo menm jodi yo wè relijyon la fòse nou. Y ap di nou, a n ap viv sou gras kounye a, n pa sou lalwa. Se menm sistèm nan. Se yon sistèm ki gen 4000 an depi l konstwi frè m. Jodi a fòk ou etidye anpil pou w detekte mansonj nèg sa yo. Li gen 2000 an la aktif nan Krisyanis lan, men li gen 4000 an deja, depi lè l te gentan fòje an Jidayis. Pou pou fè pou lè yo fòse pou Jwif yo pou yo fè kisa w pral wè. 2 Makabe 6 vèsè 2, men sa yo fè. Pou pwofane le temple de Salama, sa vle di le temple de Jerizalèm pou yo pwofane l, e le dedye a Zeus.

penib e difisil a sipòte. Moun yo pat ka sipòte bagay sa pou yap fè adore de seri de vye stati, vye bagay. Enben, poukisa m fè non jodi a, bay non tout sa kote l soti, se paske m te pase sou afè Jesus la. Paske ou jwenn jodi a e tout moun, menm talè a la m pote yon machandiz ba yon dam, la di m, oh, ou asepte Jezi deja?

Sa vle di se anndan nou li ye. Jodi a lè moun ap panse wè l ap lapriye, l ap panse men ki sa panse. Se Jezi Amalèk la k anndan l wi. Sa vle di Jezi blan e li l wè wi. Sa vle di Dieu créa l'homme à son image. Sa vle di limaj li a l pa wè l non. Sa vle di e sa yo vote ba li a, yo te ba li dan lesklavaj la e li l ap adore. E m ba w garanti frè m, y'en a tèlman dans ce monde ki adore cet esprit démoniaque.

Nou te li l nan Izayi, kote l di, Enn anfan nou zè, ne enn fis nou zè zone, n ap rele l Emanyèl. Lòske pitit la vin ne, di mari w ap rele timoun nan Emanyèl. Epi toutakou, san zokin pwofesi, piske an lan swatanndis, Grèk yo anvayi Jerizalèm, yo, yo tiye prèske yon milyon Juif epi lòt, lòt ui milyon an fui ale o Kongo, y al abite ann Afrik, enben Juif sa yo, Yo pran Liv Sent lan, yo pote l nan peyi yo Grèk, yo fè tradiksyon epi yo foure divinite yo anndan l yo rele Zeus. Epi san bouda ble nan vèsè 20, nan vèsè nan 21, nan nan nan Matye premye vèsè 21 an, ou wè baw nèg yo di, il lui donna le nom de Jésus. Donk kote non sa, non sa pat janm pwofetize pou nou. E jiska prezan nou menm an Ayiti n pa konn non sa. Lè nou nan rasin nou n pa konnen l. Se relijyon k vin pote l ba nou. No zansyen zansèt pa konn bagay konsa. Se lè relijyon debake epi ou wè yap pale w de non sa. Men nou menm, zansèt nou yo pa konnen n. Nou pa aji avè, mwen m pa konnen n. Se relijyon ki te pouse m ni. Jodi a m pa konn non pitit la. Enben nou pral li sa. Ou ap wè papa a di sa. Li di ke nan Izayi 52 vèsè li di, Mon pèp Izayi 52 vèsè 6, li di mon pèp konetra mon non. Enben si non an te fasil sou latè, enben tout non sa yo nou tap resite la nou ta konnen. Li di non, pèp li a. Pèp li a li di ki kote li ye. Li di nan li di nan nan Izayi 52 vèsè li di mon pèp li di de kwonisè vèsè 14 la kote li di ke si mon pèp sou ki è te vonke mon non si mi li sa vle di gon pèp sou latè non papa envoke e si w ale tou Ou ap wè nan Sofoni 3 vèsè 10 la li di ke mon pèp odela di flèv de kou. Sa vle di pèp sa li il est odela di flèv de kou. Sa vle di an Afrik santral. M deja fè sa yo deja m pa bezwen m pa bezwen etalay sou li. Sa vle di swiv ansyen videyo yo epi w ap wè tou ke m te pale de sa deja. E kisa Isaya li menm li di nou? Isaya kisa li di nou? Isaya di nou bagay. Li di gade m vini o non de mon pè. An nou li l pito, paske lè nou li l l ap pi bon. Jan 5 vèsè 43, Jan 5 vèsè 43, nou pral li, li di, Je suis venu au nom de Ya, Aba. Ya, Aba siyifi, Ya le Toupuisan. Ya, Aba siyifi Mon Pè. Li di oubyen ou kapab tradui sa, Le Pè Toupuisan. Ya, Aba siyifi Le Pè Toupuisan. Li di, Je suis venu au nom du Pè Toupuisan. Li di, M vini o non di Pè Toupuisan. Vou me reseve pa. Nou pa resevwa l. Li vin nan non sa nou pa resevwa l. Èske nou wè bagay la? Ou pale yon mirak. Li di Jezi vini o non de mon Pè vou mave pa resi. A ve di m pa resevwa l. Jodi a pèsòn pa resevwa Papa sof se ki la done la chans de resevwa Pitit la dan son vrè non. Sou ekip bann vye non Amalèk, bagay dyabolik, bagay satanik, Grèk pote, kolonizasyon pote, se ladann nèg ap envoke Satan. Men li di Jesi veni o non de Yah, Yah Kongo, vou mave pa resi. Ou wè, li di.

N'existe pas dans leurs langues. La langue ebrayik pa gen letre J non. Pa e ya, yo, ye. Bon yo te di Yezou, Yesous. E ya, yo, ye. E sa yo gen nan la lang ebrayik. Menm nan la lang yidich, ashkenaz sa yo genyen la, pa genyen. Pa gen la letre J. Sa vle di son bagay Amalèk, Edomit yo fè pou ou. Epi depi lè yo fin fè l pou ou a zanmi m, nou twouve nou nan grann difikilte. Men poukwa? Poukwa sèt difikilte? E poukwa nou, nou zot moun bouwon pa konprann? Nou pa kab konprann. E, se pa pa menm wi, se se mwen mwen di nou, se se yon la volonte di pè wi, kon kon pe pa konprann. Nou ka ap li sa nan de Tesalonisyen. De Tesalonisyen. De vèsè onz. Ki sa l di? De Tesalonisyen, de vèsè onz. Li di ensi, Je lè zanvwa yn pwisans degarman pou ki l kwa o mansonj.

Se ke les Edomites vous apportent Zeus, ansyen, ansyen divinite pa yo, Zeus signifi Dieu du tonnerre e Dieu des foudres et du tonnerre. Lè w di Jesus ou di Jeneral Zeus. Je se jeneral. Oubyen Dei, Dei Zeus. Alò pou nou byen Dei Zeus sa vle di Dieu Zeus, Dei Zeus. Men ou di Jesus. An anglè, dans la langue des barbares, yo di Jesus. Dans la langue française oubyen Jezi. Pase ou konnen US sa pwononse ous an franse men li di Jesus. An espayòl ou di Yezus. Se tou zou zou zou zou zou nou pa janm wè sa. Podyab. Monchè, c'est avec peine mwen menm an verite emet la c'est avec peine. Se poukwa ke m wè gon rezo tout moun se tenten y ap pase sou li, se tenten y ap gade m di kyèt. Il peut y en avoir certains parmi le peuple de Yakongo qui s'est égaré, eh bien moi je je me suis obligé de fè sè video, vous savez, m fè ti video sa yo, m di pètèt youn nan yo a tande, epi lavi a retounen lakay yo, pase mwen se aprann m aprann, se tande m tande. Se yon frè k lage yon bagay, epi m al fè rechèch mwen, epi m priye epi papa revele m. Paske il est écrit nan 1 Jan, li di, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Kòm son onction vous enseigne toutes choses. Se l'onction de Yah ki nous enseigne sa pawòl. Se son onction. E se poukwa ke Yah Kongo, jodi a, li vle parèt avèk son pèp. E m di w, pandan ou menm ou an reta, gen anpil ki gentan konn Yah Kongo wi. Aah! Mwen menm m wè yo, m wè yo, m tande yo, gen yon pakèt wi, pandan ou ou an poko konnen. Ou di a sa sa ye la, ki bagay Yah Kongo sa?

Lò di Ya Aba, Ya Aba vle di Le Père Tout Puissant. Aba vle di Pè. Alò, loske vous avez vu, alò, c'est une petite histoire dans notre culture. Ayisyen ap mete di Aba, Aba, Aba, Aba Prezidan, Aba Prezidan. Men, dans la réalité, Ayisyen an, yo pa t janm konn poukisa nos ancêtres disaient Aba. Men, gen de fwa w anplwaye Aba dans vrè kontèks li. Yo di aba premye repons yo e tonbe yo di pou prezidan tonbe. Non, ou di papa prezidan. Lè w di aba ou di papa prezidan. Pase aba siyifi pè. Men, gen de fwa tou Ayisyen di m ap kriye aba deyò wi. Men lè l di l ap kriye aba sa vle di l ap rele papa a nan deyò. Se sa sa vle di tou. Gen de fwa ou mete l nan vrè kontèks li men gen de fwa ou pa mete l. Mwen konnen nou sòm tous des ansyen zebre, dispèse an Amerik. Pa bliye, Celui qui habite au-delà du fleuve de Kouch nan Sofoni 3 vèsè 10 la li di, Ils ont des dispersés. Sa vle di nous avons, ils ont des dispersés, se ki yon, ki sont amenés nan pa de bato. Yon frè yon jou n ap fè Detewonòm 28 la pou n konn ki malediksyon k rive nou ki fè jodi a ou wè y ap touye nou atravè lemond antye. Yo di yo pa vle wè nou. Pandan an pasan mwen di w al gade konplo ke yo di y ap fè sou nou nan Sòm 83. Sòm 83 li ba w enmi Pè Kreyatè a, li ba w enmi an. Epi l doute men konplo y ap fè tou. Li di fè nou exterminons les di milyon de nasyon. Sa vle di yo fin voye nou pami nasyon yo, epi yo di exterminons les. Jodi a ou vle extermine nou zanmi. Si wap kale kò ou, wap ouvè kò ou, ou panse ke ou alèz, e pa vre. Konplo sou konplo deyò. Nèg yo gen gwo tab yo ap fimen gwo vye kachimbo yap di vye pèp sa a kòman m pral fini avè l la, vye pèp papa sa, vye pèp tou pwisan sa a kòman m pral elimine yo. Yap fè gwo vye kachimbo. Yo di aay fòn n kraze yo, yo lè pou n detwi yo. Qu'est-ce qu'ils font? Efase yo nan mond lan. Yo gen imaj papa a. Pase nèg yo pa vle wè kreyatè a zanmim. M di w sa. Yo pa vle wè l. E papa a pa renmen yo tou. Yon lè n ap vini n ap montre w tout tèks kote papa a di m ap detwi yo. Je les detruirai. M ap efase Edom. M ap elimine l. Papa a pa renmen yo tou. Papa a an gè avè yo akoz de nou. Akoz de la vyolans qu'ils ont fait contre Yacouba. Alò mes frères et sœurs se video sa m fè jodi a e m wè ke li pa two long lè fini il va pleuvoir. Pase gon gwo nwaj k ap monte sou tèt mwen la paske mwen e Petyonvil mwen e nan tèt mòn anlè. Abon. Nan tèt mòn anlè Petyonvil, je peux vous je peux vous faire voir, ou konprann, je suis dans tèt mòn anlè Petyonvil, se anlè a m ye nèt, sa vle di si vous voulez vous pouvez regarder, nan peyi pèdi, epi ya bokou de nuaj osi, tu vois, e lapli kòmanse, gade syèl la pou wè, wè, li trè nuaje, epi dè nuaj gri, sa vle di se lapli absoli, tu vois, ou ka wè oasis. Ou kapab wè men kèlke epi mayi. Kèlke epi mayi bare nou, ou konprann? Se anlè a m ye e l pral fè lapli. Se poutèt sa ke m deside mete fen. Men mwen di nou, Zeus se yon divinite payèn. Se yon divinite payen. C'est une divinité païenne. Il faut faire très attention. Le père vous a donné Yisaya Kongo. Qui est venu dans le nom de Emmanuel? Yisaya mwen di nou vle di celui qui vient. C'est une phrase. Celui qui vient sauver au nom de Yah. Il vient sauver le peuple Bena Kongo. A yon lè n ap fè n ap fè bagay m ap montre w ke misyon Yisaya pa pou lemond antye. Se Jezi, Amalèk la, ki vin sove lemond. Men Yisaya li menm li vyen sove son pèp ki è kaptif pami lè nasyon. Bon pou dabò, lè l te lè l t ap al batize a nan Mak premye m kwè vèsè 15 lan li di, Lespri di Senyè è sur mwen, il m'a oint pour apporter aux captifs la liberté. e pou pibliye Une année de grâce. O kaptif, ki son lè kaptif? Regade, Les Blacks Américains, yo kaptif pami lè Edomit ki lè kapti yo. Depi polis la rale zam sou yo, gade, se touye yo. Les Blacks Brésiliens, ki son dan lè fèm, yo kaptif pami lè Olandè, se nou son pa lè Olandè, lè Pòtigè. Nou lè Ayisyen, nou som kaptif pami lè Ameriken ki ap tòtire peyi avèk lè Arab ki son sou notre tèt, kap toupizi nou. Chak jou yap fon konplo pou wè kòman pou wè se te kap fini avè nou nèt nan sosyete a pou nou mouri pa milye.

Pèp pou yo. Yo pran yon gwoup nan pèp Bondye a pou yo. Ki dispèse. Epi, nè zotre fè ki rès odela di flèv de Kouch. Epi mwen panse ke nou pral oblije fè Detewonom 28 la. E n ap tou fè tou kòman pèp Izrayèl la, kòman pèp Yisolele a fè twouve l ann Afrik. M poko ap fè vodou a. Kòman l fè twouve l ann Afrik. E pèp la vin twouve l ann Afrik Santral, gen yon rezon k fè l te al ann Afrik Santral. Enben, n ap rive fè sa. Epi mwen di nou Shalom. E mwen remèsye tout moun tou ki pibliye videyo yo e k gade yo tou. E si w pa jwenn, mwen toujou di w sa, si w pa jwenn, pibliye l paske yon lòt moun ka jwenn. Gon frè k ka jwenn. Ou gen dwa pa bena kongo paske pami nou y avè osi dè kaptif afriken. Kon lèske yo te vin trennen yo nan lesklavaj yo mennen yo la, y al dèyè sa yo rele yo bouwo. E nèg sa yo ki te reskonsab plantasyon yo. Se te dè afriken. Sa vle di moun ki te reskonsab plantasyon yo se pa t. Kongo yo te ye non, se te Afriken. E yo ki te konn ap bat nou, maltrete nou, fè nou travay di, fè nou koupe kann, fè yon ekip bann travay, mounen kann pou blan yo, se son dè Afriken. E yo menm tou k vann nou tou. E sa fè nou toujou di depi nan Ginen nèg trayi nèg. Pase nèg la nwa menm jan avè w li vann ou men se n te te pa dè Kongo, se te dè Afriken. Alò je vou di salom frè e vou je vou remèsye paske ou swiv videyo a mwen di nou il va pleuvoir on dirè m ke m wè lapli a ap kouri pral nan basen Lagonav la. Pase kote m ye a m wè Lagonav tou.

e kap ekrim sou messenger de seri de moun ki sot ki di laba map di yo what I want to tell you I'm not interesting about your gift I need anything from you um I prefer to win my life by my own work and um I wish you understand what I mean Because ohh I don't like when you write me you write me in English but ahh I don't I don't feel what you meaning what you really want it's why I we write you all I asking you what is your intentions when you tell me you need a friend why why why you need a friend why I think you can get many friend in your country why you need a friend abroad. Why? And um, m di nou mèsi, nou menm pèp la, se ti mesaj sa m te vle voye bay moun k ap ede ekri m an anglè yo epi y ap di m o yo bezwen zanmi m, yo bezwen sesi, se te de vye fanm bagay demonyak boulshit e lapli a kòmanse tonbe, je vous dis Shalom.